Ou sezi? Non. Daniela? Ma chère Nos.
Sa w vin fè la?
Oh oh twòp kestyon. M vin viv nan kay manman m te mouri kite pou mwen an avèk nan kay papa m nan.
Non. Non non non. Te kwè w te nan prizon. Wi.
Te kwè w te mete m nan prizon. Ou panse ke m t ap fè tout vi m nan prizon? Malerezman, ou konn kouri pa konn kache, ou bliye nan ki peyi nap viv.
Sa wap repete la? M te tiye manman w? Kòman m te tiye manman w la? M pa konprann. M renmen w anpil. Ou konn sak fè sa? Paske w gen anpil odas. Ou bliye nan menm kay sa wap viv la ou fè romans lan? Se ladan lè w te vin deklare manman m ke w ansent pou papa m nan? Lè manman m te fout ou deyò, ou konn sa w te fè? Ou te rale zam ou te tire l. Mwen, antanke yon timoun, kòm enbesil, m t al manyen zam nan. Ou te rele lapolis, ou te fè lapolis konnen ke gen yon jèn demwazèl ki tiye manman l paske manman l ap pale l poutèt yon nèg. E ou fè m manje anpil tan prizon. Ou wè la a? M vin nan kay sa a pou m detwi ou. M ap detwi ou depi nan tranche cheve ou rive nan zòtèy ou. Banm di yon ti bagay Premyèman la se kay marim ok De afè de kay manman wap pale ansanm avèk papa w lan m pa konnen l ok Sa vle di ke m te ansanm avèk papa w An ou te ou pa ankò Non Nan moman wap di konsa ke m tiye manman w lan Mwen menm ansanm avèk papa w te ansanm Ou pat konnen l te marye l te gen pitit Toudè banm di yon ti bagay Daniela Ou wè la a Li pa menm sifi pou ni pitit mwen ni marim ok. Ou pa konn ak kiyès ou an afè la. Te dwe wap dim konsa m mete w nan prizon. Ki prèv ou gen? M pa gen prèv men m vin la pou m detwi w. M pa bezwen prèv. Dayè m pa bezwen lapolis mete w nan prizon. Detwi m kòman n Daniela? Detwi w kòman?
Wi. On verra ma chère.
Wouj. An tou lè ka ma chérie. Bienvenue en enfer. On verra ma chérie.
Fetas.
Sa Robert fè m la? Sa vle di ke lal chèche lavi li la nan prizon san ke li pa metem okouran? Non. Talè Robert, sa mwen wè la? Oh, qu'est-ce que tu as chère? Comment qu'est-ce que tu as? Ou pa konn sa m genyen? Kouman pou m fè konn sa w genyen? Se kounya m ap antre, sa k pase w? Sa w genyen? Non, non, non, apre w al sise Dany la nan prizon pa mete m okouran. Ou annik pran l ou mete l nan kay la konsa? Alòske ou konn sa k te pase trè byen? Cheri, se pitit mwen wi, pitit fi m. Non. Kisa w ap di la? Kòman pitit ou a? Men pitit mwen cheri, se pitit mwen wi, se pa yon lòt moun deyò m al chèche a non. Evre pitit ou?
E pitit pa m nan, kisa l ye pou ou li menm? Èske m di l pa pitit mwen tou? Men se nòmal, m pa t dwe al chèche li? M te dwe kite l kanni nan prizon an? Non, non, non, non, non, m pa dakò Robert. Ban m di w a pawòl, e pa travay w ap travay isi an, Kòm se mwen wap bale, olye pou fè sa wap fè yo, ou chit depi tout konvèzasyon nou.
Mwen menm ou te wè a? Aah!
Li sanble wè ke tout moun kap travay nan mezon sa se yon kip rizyèz. Tout moun ki abite se rizyèz yo ye. Pase Jina se yon nou se yon lòt. M wè w kanpe la wap tande tout sa map di ansanm avèk Jina. Haa! Ou sanble pè m. Ohh!
Manmwazèl souple wi. Kòman souple a? Travay map travay, 2 grenn goud mwen map defann la. Pandan se tan wap defann degringoud ou an, ou tou ap espyone moun tou? Oh poukisa wap di sa map espyone moun? Paske m tande la, lè map pale la m wè wap swiv tout sa map di e ou tande. Wap depale kounye a ou tande map swiv. Avanse.
Ou wè mezi pe, avanse. Mè poukisa, mè poukisa mè mwen. Banm di w yon pawòl. Kòm ou tande tout sa k sot di yo la, moun wap travay avè l la ou konn kiyès li ye deja pa vre? M pat konn kiyès li te ye non. Ah bon ou konn kiyès li ye?
Ebyen jan wè lap viv avèk nèg ou wè lap viv nan kay la, li tiye manmanm, li akizem, li fèm pran prizon, epi li vin poste lap viv byen epi tou li gen sèvant. M pa bezwen wè jan lap kòmande w. Yon bon moun m wè madam nan ye. Evre? Wi. Aprè tout sa w sot tande la, sa w panse? Li bon moun toujou? Ok n pa bezwen nan fè diskisyon. Ou fini lekòl? Poukisa kesyon sa? M ta byen renmen konnen èske wap fè tout vi w.

poum detwi lavi fanm sa ki tue mom nan sa vle di wè ou te rete sam sou ex prizonye a sa vle di fè gaf a to wè tout sam pral di fè isi a swa fèl oswa ayè wap deside ou pa
imajin twa wè viv nan kay ansanm avèk manman ou papa ou trè erez epi yon fanm vini li anset pou papa ou pandan se tan wap viv ansanm avèk manman ou el konnen. Papa w marye? Ebyen sal fè li tiye manman w e li akize w li fè w pran prizon e la viv nan menm kay manman w te abite avan la. Ou serye sa sa wap di la yo? Ya, nou pa nan fè tout pale anpil paske m pa vle wè map pale ansanm avè w. Sa w di? Ou konn sa m bezwen fè? On dil. Na fon dil. Wap jis mete w an pozisyon pou sedwi papa m? Bon. Ou ka fon bon bèlmè. M pap gen oken pwoblèm ansanm avè w men m jis bezwen detwi lavi Jina. Ou dakò? Kòm nou pa ka tèlman pale la, m panse ke ban m yon repons epi aprè n ap pran randevou pou n pale.
Sa fè m mal wi, serye sa w di a. Mèsi.
Sa pase l pase. Nou grandi kounya. Tout moun sa l ye. Jan w wè l la. Ou kòmanse trè mechant. Bon. Kòm m pa konnen, m pa konn swa e mò gentan ap ap goumen. Ok. E Dakò, dakò.
Ou wè nan eta m ye la, ou konn kiyès mwen ye? Ok. M trust jan m ye la, m gen yon misyon nan men m ap ranpli men Ah bon? Moun ou wè la e pa moun sa li ye vrèman. Son moun kon sa m te bezwen. Kòm ou koule avè m, bagay lan fè m mal. Euh, n ap pale apre, pa rete la pou pa m jwenn n ap pale, ok? Anben ok, n ap pale.
Epi fè kòm si w pa rekonèt mwen. Sa se vi m w ap mete an je, vi pitit mwen w ap mete an je. M pa dakò, ou konn sa trè byen. Prefere w chèche yon lòt kay ou mete l, m p ap ka asepte nan dan kay mwen an la. Poukisa?
Paske ou konn sak te pase trè byen m pap ka aseptel andan kay mwen e mwen k diw sa.
Men pitit mwen se pitit ou pa vre? Banm diw.
Se pa mwen ki metel st kay lan ankò? Se pa sam di, eske ou janm tandem di sa? Eske sa sot nan bouch mwen? Mwen ka deside.
Antoulèka m fini em siyen dèyè sam di an. M deside en pwen sè tou. Ok? Koute, se yon timoun li ye. Ou konnen kisa k te pase. Timoun? Si ke la jistis Sil te pat inosan yo pa tap lagel pou mwen. Ah bon? Ou pa konprann sitiyasyon an? Moun wap dim. Eske ou konnen ke on timoun ka tiye manmanl? Bon banm di w ti bagay.
Moun wap dim pou timoun nan e konnen ou pa konnen ki pa ki anba pyel wi. Pitit mwen wi, se mwen k level, se lakay mwen leve pitit mwen wi wap pale anpil wap pale konsa. Antoulèka Robert mwen di w mwen pa dakò ok. Cheri, cheri m renmen w anpil pa fèm sa. Mwen fini ok, m fini ansanm avèk sa m di an.

Humm nou te pran randevou a pam la. Bon m panse ou pa tap vini bon map tou felisite w pou prezans ou epi fason abi a ou vrèman atiran. Merci je me suis fait toute belle pour toi chérie. Dakò dakò. Euh wi. Yeah.
Map kòmanse anvan pa wap kòmanse? Bon ou ka kòmanse wi. Humm ou konn rezon prensipal ki fèm la deja.
Bon kounye a ou pral dim. Piske ou te fin pran nimewo m, nou gen randevou kounye a. M panse ke kounye a ou gen posiblite pou deklare tout sa ke ou anvi di m. Mèsi Cliff. Mwen fèk nan telefòn nan. Repi kan m vle w. Ou vle m?
Ya, m vle w. M vle pou w fè pati de vi m. Bon,
depi sou premye jès ou te fè m nan, le jou ke nou te rankontre a menm, m te gentan wè sa. Men, dabò, m te toujou di w, Èske ou gen mwayen? Èske ou ka spen? M te toujou di w sa. Cheri, je suis prête à tout. Vrèman?
Ok. Wi, à tout. Ebyen, m panse ke replik lan pou ou. Ou pa menm bezwen gade dèyè, m avè w. Li pou ou. O mon Dye! Cela veut dire que nou renmen.
Kisa w t ap tann toujou, cheri? Waww.
Anplis, banm diw cheri, apropo de kòb ou mande m nan, pa enkyete w, bann apre lopita epi map kòmanse vide lajan sou ou ok.
Sa w ta ap tann cheri m. Bon, nou pa gen pwoblèm, jis map mete m byen fre, byen cha epi ta epi pou nou kontre m epi nou pral fè lòbèy. Ta sonje jip mwen pa bliye sa cheri, fè a ou a.
Dakò baby. M dakò, bann m ap rele w. Dakò.
Poukisa ou t ka pale avèm anndan? Ou oblije sot deyò a. Men cheri, madanm nan te la. M ap gen yon ti entende poutèt sa k fè m fè w vini ayè pou nou ka pale cheri. Ok.
Nan an wi.
Koute sa m ap di w. Nan kay la, m pa ta renmen moun yo konnen ke w se pitit mwen. A bon? Se pou akouvè, se pou sekirite pa w cheri. Kòman pou sekirite pa m nan? Sa sa vle di? M pa konprann. Tande sa m pral di w. Senyè sa ki rete. Kounya ou konnen madanm ou an depi odebi li te deja pat vle wè m. Kounya li vle fè w pa rekonèt mwen kòm pitit tou. Cheri, pitit sèl pitit fi m genyen. Son bagay n ap jere. Ok bobo.
Dakò ou wè.
Ou konn poukisa m di w sa? Ou poko di m non. Tande.
Se pou ti gason an pran kay la. Gen bagay m pa ta vle li konnen. Sa ti gason an ye pou ou? M se bòpè li, li se pitit madanm nan, sa w pa konprann nan cheri. Ok, m konprann. E pou ki rezon w pa vle pyès moun konnen m ke m se pitit ou?
Cheri pran lanmou ma fille. Dosye a tèlman louch. Yo tiye manman w, ou te nan prizon. M te renmen madanm mwen anpil anpil. Men, m renmen w twò, se pitit fi m. Mwen pa ta ka kite w nan prizon. Men kounye a si m lage w, w ap pran ti jan nan yon vid ak ouvè an cheri. Pou yon bon ti bout tan. Sa toujou nan tèt ou ke m se manman, pa vre? Men cheri, se sa yo di. M pa t la. E prèv la revele sa. Jiska prèv kontrè, jiska prezan m poko konn sa k ap pase. Men lesansyèl, manman w gen tan mouri deja, ou se pitit fi m. Dakò? Li kontante ke ou anba vant papa w. M pa t manke w. Eske m pa t manke w malgre tou? Ban m di w. Eske m pa, ou pa reponn mwen, eske m pa t manke w? Premyèman, ban m di w, ou wont paske m fè prizon, e answit, sa toujou nan tèt ou ke se mwen ki te tiye manman m. Ou pa konprann sa m ap di a la a. Tande m mande w kesyon an. Eske ou pa t, m pa t manke w nan prizon an, lè w te nan prizon, eske m pa t manke w, frè? Mè wi. Byen jisteman, ou pa ka pèdi ni manman w. Li pa pran menm tan. Pason. M deja pèdi l la.
Non, m deja pèdi l. Bon, men ok.
Imajine w, ou pa vle pyès moun konnen ke w se papa m. Sa sa vle di? Cheri, se pa sa m di. Ki sa w di menm? An n pran yon ti poz pou m jere yon sitiyasyon. Men lesansyèl ou anba men. M te ka kite w si, m te ka kite w mouri nan prizon an wi. Men gade, gade sa, men m vini m fè de demach. Se pa de kòb mwen pa depanse mwen lage w. Alò, cheri, tanpri konprann mwen. Jere, tanpri cheri. M konprann, m konprann. Madanm ou an. Madanm ou an pa vle ke ou rekonèt mwen kòm pitit, pou l ka jere repitasyon l. Cheri,
manman w mouri deja, li wè m son jèn gason, m pa t ka ret konsa. Gen bagay l ap fè kòman ou pa ka fè pou manti w, se pitit ou. Ou pa di sa, depi avan manman m te mouri, madanm ou an te gen tan sou mwen. Antouka, m pa p rele w papa non, kòman m ka rele w? Rele m jan w vle cheri, men konnen ke ou anndan kè m boo. Kite m jere sitiyasyon an.

Kounye a, sa a sa? Sa a sa? Sa a sòè a e li wi. Ou genlè panse afeyè lòt ap vin koze ansanm avèk zanmi nan, ou genlè ou panse l pa konn kiyès ou ye. Ala gara tout zanmi w la, de ti machann dlo ap pase m te benyen konnen èske gen dlo glase pou vann, e mize m te vin mize. M ba w garanti, menm lè m ta vann dlo glase, m pa ta vann dlo glase ansanm avèk yon gang tankou w. Alèkò la madan avata rès grèf ki nan tèt ou a. Pa konpare m ansanm avèk madan m mon cheri. Kiyès sa? Ban m zo di pawòl.
Ou ap ouvè kò w, m konn ni dosye ni ou menm ansanm avèk li wi. E m baw garanti mwen menm ka fè lapolis vin dechouke nou. Ou nan kò la frekan fè lapolis vin dechouke nou. Ah bon.
Nan kò la depase la de ranyon. Regle kozo selman. Ak ti bank nan pi ou pral vann tablèt nou a. Pa konpare m a manman m. Pa konpare ou te ka manman m tou. M pa ta fò tou.
Ah nan kò la egare. M renmen wi kap jwe avè w wi. Menm si e mwen lè konnya m fè yon vye chèche nwa nan tèt ou m pase w de kout baye epi m voye w ba fanm ou an deyò. Ou byen di wi si e ou konnen m ta pral lè sèm avè w. Kiyès sa pa pou w tou.

Poul blanch.
Yo Tòg sak genyen. Yo mpa baw respè papa.
Ou. Sak genyen. A ou pa wè Jimmy. Non monchè ti madanm ou sot fon makak anba a la paske ou pa deplimen li ki fè lap fè tenten sa mwen mte pale ou mwen menm mte di ou deplimen salopri a voyel voyel ba fanmil. De kyes wap pale menm de sè menm de kyes wap pale menm. Sa sa sa sak te di ou konsa e li konnen nan kisa Nia vin deplimen bay se se la bay. Paske patnè mwen papa fèm pa pete je nan bay.

Ti de sè li a vle di ou gen te di m kase youn kase lòt a vle di e batay map batay m pase ou pa bezwen pase non frem map pase yo wi a anba m prale la map rive kot manzè epi sa ki gen men blaze manzè blame manzè pou poze
ou gen te di l anpil bagay anben poze frè nan bwè nan baz li menm ou konnen deja wi tèt frèt.

Papa, si gon bagay ki pa byen ante ou menm avèk manmi, jis pale avè m. Ki sa k pou ta pa byen an? Sa w santi? Di mwen, eksplike m klè, tanpri, frè mwen, pitit gason m. Men nan menm jou an, nan menm jou an wi, manmi gen tan entèdi m, O, pinga m rele w papa, fò m rele w bòpè.
Waw!
Èske w pa santi gon bagay ki pa byen? Non, men sa ki pase.
M pral eksplike w sa k pase a la. M konprann manman w byen. Di w sa k pase pitit mwen? Se ke dam ke w wè ke nou vin avè l la, se poutèt li menm li di w sa. Manmzèl li menm, sa k pase li gen yon ti pwoblèm, dakò? Epi kounye a se mwen ki pran li, ki pou ap jere li. Èske w konprann sa m di w la la? Epi misye, tan gen bagay m pa vle l konnen pou le moman, epi kounye a la menm, m pa ta vle l konnen ke ou se pitit mwen. Men, ban m di w apa, si moun nan gen yon ti pwoblèm. Eske ou te rekonèt moun nan avan oubyen se nan lari ou jwenn li? Non, m rekonèt li avan. Alò, men sa w ap fè pou mwen pou le moman pou m jere sitiyasyon an. M pwomèt ou m ap eksplike w sa. Ou kwè nan mwen, se gason nou ye, m ap eksplike w tout bagay. Wi, m ap kwè nan tout sa nou di m fè, m ap fè l. Dake, pou le moman, ban m yon ti tan pou m jere sitiyasyon an. Konsa lè w rele mwen ou ka salye mwen, ou konprann, ou pa bezwen di m ni bòpè ni papa. Ou konprann sa m di w la? W ap salye mwen, m nan kay la, on se parle, men ou pa menm, non papa pa bezwen sot nan bouch ou. Dakò? Ou pa menm bezwen konn anyen menm si se bòpè se bòpè, non papa pa bezwen sot nan bouch ou annatandan pou m jere sitiyasyon an annatandan. Papa, papa, m pa ba w manti, sa pap ka pran anpil tan paske m gentan fin alèz, m gentan fin abitye ansanm avè w e papa, papi. Pitit gason m, kwè nan mwen, mwen di w sa. Ann jere sitiyasyon an, mwen m pwomèt ou,